Map di bonswa a chak grenn fanatik mwen yo kòman nou ye mwen konnen nou anfòm avèk Jezi menm si maladi a fè aktyalite nan moman an nou paka sòti nou paka al travay men m konnen Bondye pap kite sa rete pou tout tan map di nou fanatik mwen yo si ou gen yon fanmi ou yon zanmi ou se envitel al abòne avèk chanèl Daddy Love lan nou pap regrèt mes amours e map di nou mèsi tou pou sipò nou Malgre mwen pa lage video mes amour mwen te explike nou sa deja sak fè mwen pa lage video ou konnen ti pwoblèm tan yo epi move moman yo se sak fè mwen pa lage video men map vini poum kòmanse kontinye lage video mes amour map di nou yon gran merci paske nou pa lagem nou toujou rete ansanm avèm mes amour ok. Video mwen pote pou nou jodi a se yon ti konsèy de relasyon tankou si ou gen mennaj ou oubyen ou gen mari ou oubyen fiyanse ou plase nan kay kèlkonk nou konn gen yon zanmi nou si tèlman konn byen avèk zanmi sa nap rakonte l vi prive nou nap dil kòman nap byen viv nan yon nan relasyon nou nan fwaye nou le pli souvan ou konn ap byen viv nan yon relasyon wap byen pase nan yon relasyon ou ka byen viv a mariw a mennaj ou epi ou gen yon zanmiw si tèlman fèl konfyans wap rakonte l men kòman wap byen viv a mari w men kòman wap byen viv avèk fiyanse w la men kòman wap byen pase e li menm li ka gen mennaj li lap mal viv se yon kalvè lap moute li ka gen mari l tou lap mal viv se yon kalvè lap moute mes amours li pap byen viv nan relasyon l nan e ou menm pou wap rakonte l jan wap byen pase. Zanmi sa lap vin men lap vin dozado ansanm avèw lap vin fè yon jan kanmenm poul kraze relasyon sa lap di an entèl entèl mes misye a pa sanblel o o o entèl pa sanble ti jak pa sanble klo mari klod ti jak pa pa sanble majori Se mwen l sanble. M ap fè yon jan kanmenm pou m pran l. M ap fè yon jan kanmenm pou m pran l. Men tout sa pa ta bezwen mezamou. Lè nou gen fwaye nou, pa fouye zanmi ladan l. Pa rakonte zanmi kòman n ap viv nan fwaye nou. Paske li gen de zanmi yo si tèlman gen anbisyon, yo mèt byen ansanm avè w. Ou gen fiyanse w oubyen mari w yo pa konnen ki mizè w pase ansanm avè l, yo vini pou yo kraze l. Menmsi ou pa t ap rakonte zanmi fi sa oubyen zanmi gason sa kòman ou t ap kòman ou fè rive ansanm ak mari w la oubyen fiyanse w la, lap fè yon jan pou sedwi mariw la oubyen mennaj ou a li vle wè nèg sa se pou li li se avèl li sanble li gentan pa sanblew dakò gen de gen de fwa ou konn wè zanmiw yon sèl fwa li wè mariw oubyen li wè mennaj ou li gentan ap bal je dou li gentan kòmsi lap fè jès kòmsi li gentan renmenl li fè konminezon poul t la poul kase randevou ansanm avèl e gen nèg tou ki pa respekte madanm yo ki pa respekte fiyanse yo yo pa bezwen konnen moun nan se zanmiw li ye yo pa bezwen moun konnen moun nan se zanmiw li ye li pa respektew li pranl sanw pa konnen li avèk zanmiw nan sanw pa konnen mes amour epi lèw gade ou wè zanmiw sa kòmanse ralanti sou ou wap mande kisam fè intèl ki fèl ralanti sou mwen epi poutan se avèk mariw li ye se avèk fiyansew li vle poul kraze fwaye sa mes amour fòk nou trè pridan fòk nou kontwole bouch nou nan relasyon nou fòk nou Pap rakonte zanmi nou. Menm yon bon fanmi ou konn genyen, menm yon bon fanmi ou konn genyen, li pa janm vle wè byen pou ou non. Non, menm yon bon fanmi ou konn genyen li pa vle wè byen pou ou. Kòmsi tout sa k byen yo se pou li pou li, li pa ta vle w reyalize anyen. Depiw bò kote moun sa mes amour fok nou trè pridan avek relasyon nou pa kite komsi piga nou trò lage kò nou avek zanmi nou bò mari nou dayè se ou menm ki zanmi fi an ou byen se ou menm ki zanmi nèg lan mariw pa dwe zanmi zanmiw nan madanm ou pa dwe zanmi zanmi pa dwe zanmi zanmi m nan, kit fi kit gason, ou konprann, ou menm gason ou konn gon bon fanm nan men w, ou konn gon bon fanm nan men w, epi ou gon zanmi gason, zanmi gason an li konn al lakay ou, dèske madanm ou ba li yon bèl pla manje, li ba li yon bèl tas kafe, E li menm li wèl gen yon fi nan menn, gen de bagay fi a pa konn ofril, li gentan wè tas kafe sa madanm ou bali oubyen fiyanse w la bali oubyen pla manje sa madanm ou bali oubyen fiyansew kèlkonk gentan bali a, li gentan wè fi sa se lik pou prann. Se li menm ki pou pran fi sa, se li menm kòmsi se avèl li sanble, li gentan pa sanblew, gason yo pa fè madanm nou konfyans avèk zanmi gason nou, se nou menm ki zanmi gason an, men madanm nou pa zanmi li ok, nou menm fi an tou nou gentan gon zanmi, nou gentan nou gon zanmi fi, yo konn wè mari nou gentan pa sanble nou dakò, fòk nou fòk nou. trè pridan fòk nou evite jan de bagay sa yo mes amour pa fè zanmi nou konfyans ni zanmi gason ni zanmi fi pou demen si Dieu veut pou nou pa regrèt nap byen viv a mari nou antre nou dakò ou paka ap rakonte zanmiw oh map byen viv map dis map dat non sa se antre nou paske ou pa konn sak nan kè zanmi an. Dakò? Ou pa konn sak nan kè zanmiw nan pou ou, sil renmen byen pou ou, fòk nou jerem paske jwenn yon bon grenn gason kounya li pa fasil, jwenn yon bon grenn fi kounya li pa fasil mes amour, fòk nou jere relasyon yo. Ebyen dakò mes amour, se ti konsèy sa mwen te pote pou nou jodi a, mwen te pase wè nou. Siw pako abòne avèk chanèl Dadilove la, map konseye ou Map map envitew pase abone avek chanel Daddy love Paulinis la mes amour nou pap regret se envite yon fanmiw envite yon zanmiw envite tout zanmiw tout fanmiw vin anvayi Daddy love dako mes amour se la map rete pou jodia ret branche pou yon lot video Daddy renmen nou mes amour Daddy pa lage nou.